Paske wap ri pot feyton, feyton pa gen anyen avèw. M pa gen anyen avèw, m pa gen anyen kont ou dèyè m pa menm konnen w menm. M pa konnen w. Moun konn sonèt lan. Ou pa wè m ba yo love, se fanatik mwen yo. E yo m konnen m ba yo love lan. My God. E wi, pou moun anpil fanatik ekri m yo di yo gen pwoblèm avèk moun kap ri pot feyton m yo. Timoun, banm di yon bagay. Ou wè gen de bagay ou fè nan vi an, Wap peye sa trè chè. Li te mèt se pa yon feyton wap fè ap report li m'en gon bagay wap fè kanmenm wap pèdil tou pouw wè ke enèji m bay pou map ekri feyton pou map fè tounaj nan solèy map pase nwit pou m ekri feyton m son moun ki paka ekri feyton lajounen paske enspirasyon m vini le swa minwi inè di maten onzè minwi inè di maten se lè sa m ka ekri paske se lè sa timoun mwen yo dòmi m gen kou la m santi m byen m ka ekri Map fin ekri feyton 2 zè du maten, 1 è du maten map fin ekri feyton poum demen maten poum al leve nan tounaj map fè jounen nan tounaj oh ni sa epi ou pa wè sa pou fè ou pran ti dwèt ou wap ripòt li poum pa fè vyouz eh. Humm! Atò poste wap rete konsa wap fon wap fon mechanste konsa pou yon moun ki pa menm fè w mechanste menm pou Bondye pa fè w peye sa anben Bondye ap dòmi li menm Bondye pap dòmi Bondye ap fè w peye sa w fè an paske wap repòt feyton feyton pa gen anyen avè w m pa gen anyen avè w m pa gen anyen kont ou dèyè m pa menm konnen w menm m pa konnen w moun konn sonèt lan ou pa wè m ba yo love se fanatik mwen yo e yo m konnen m ba yo love lan. Se fanatik mwen m bay love la. Chita wap report feyton m nan ou vle ou vle di wap report feyton m nan pou m pa fè lajan ou byen wap report feyton m nan pou m dekouraje pou m pa fè feyton ankò non cheri se plis fòs wap ban mwen pou m travay pi dur pou m reyalize tout sa m gen pou m reyalize e wap still wè wap chita nan report feyton m mwen map still ap map still ap progrese nan boul figi w lan. Report! An ale! Chita report feyton m, map wè mwen menm avèw kiyès kap progrese plis. An koze lè wap report feyton m nan m pap fè lajan? Pou m pa fè lajan wap report feyton m pou m pa fè views? Gras a Dye! M gen yon team avè m. Gras a Dye m gen yon team sou nèt la avè m. M gen team Fedlion, m gen team Fednaelle, m gen team TPF, m gen team sa yo, tout team mwen yo avè m. Report pa report, lap fè 100K kanmenm. Ou ripòt ou pa ripòt lap fè san ka kanmenm Mèt ripòt Ripòt li Lap fè san ka kanmenm Ripòt li E map stil fè kòb sou li Map fè kòb la sou li lap fè san ka Ebyen mwen mchita ap ripòt feyton Mwen map map rich nan boul figou w lan Kondi Kondi blòdè di fè di lan Map rich nan boul figou w la pandan mwen mchita wap ripòt feyton Pase tan w nan ripòt feyton Mwen map map rich nan Kòmsi mwen lè nap ripòt feyton an Bondye fèm fè plis kòb sou epizòd yo Genlè son gras M pa konprann. S on gras. S on gras. Nou chita nan poupot menm fè plis kòb. Nou chita nan poupot feyton yo, epoutan m fè plis kòb nan epizòd yo. Genlè s on gras. M pa konprann. An nou panse Bondye t ap kite l konsa? An nou chita nan poupot feyton m nan kounya Bondye menm li ta pral fè m pa fè kòb sou li? Enben lè nou repòt li a m fè plis kòb sou li wi. M pa konn sa k fè sa non. Genlè s on gras. Genlè s on gras. Genlè s on gras. Nap report feyton m m gen ti m wè yo kap travay report pa report lap fè 100 k kanmenm lap fè 100 k yap leve yap yap yap yap yap leve defi an report pa report ti m wè yo ap leve defi an yap fèl fè 100 k kanmenm e lè nou report feyton an m fout fè plis kòb paske youtube di nou renmen dan twòp tifi a pa fout fè nou anyen pardon wi m rele fout. Pardon timoun. Tifi a pa fè nou on emisyon nap report feyton map fèl fè plis kòb sou epizòd yo tonnè m fè plis kòb sou epizòd yo wi lè nap report lan m fè plis kòb sou epizòd yo e m ka toujou di m fè plis kòb sou epizòd yo paske m son m se yon youtubez ki peye aktè yo byen m peye aktris mwen pou yo jwe m peye yo m ka toujou di paske m peye yo m pa fè yo travay anven m peye yo. Avrè di m ka di m fè plis kòb sou epizòd yo lè nou ripòt lan wi m fè plis kòb sou yo m fè plis kòb Bondye di enhen n ap anmède tifi a n ap ripòt feyton nou pa fè vyouz nou pa konn si team ni yo la yes team yo la y ap fè l fè 100 k kanmenm nan boul figi nou an e l ap stil fè e ogmante kòb la youtube di a w non mwen m tifi sa kite m m ap kite w pase m pa ka met nenpòt kòb sou sou epizòd yo baw enhen ebyen kontinye ripòt kontinye ripòt feyton moun ki pa fè nou anyen moun ki pa anmède nou. Kontinye report? Mwen m pat vin sou nèt la pou m vin enmède moun, m vin sou nèt la pou m defann tèt mwen, pou m defann mwen, pitit mwen, m pa vin sou nèt pou m vin enmède moun. Ahh, lè nou chita n ap report feyton an, nou konnen Bondye ta pral fè m pa fè kòb sou li, e baww, nou pral toujou fè 100K, menm si l fè l nan yon jou, 2 jou, l fè 100K kanmenm. Li fè 100k kanmenm e m fè plis kòb sou li. Kontinye ri paw. Depi nou repòt feyton an youtube gadel wè feyton an pa gen anyen ladann nap repòt li a. E ben e sak fè youtube met plis kòb sou li a. Youtube di son pakèt ti enmède k pa gen anyen pou yo fè. Yo pa chèche travay pou yo fè. Yo pa chèche yon vye la yo met 5 6 savon ladann yap pwomennen. Savon si yo vann 6 savon yap ka achte 8. Lè yo vann 8 la yap ka achte 12. Lè yo vann 12 la yap ka achte yon katon. Lè yo vann katon yap ka achte yon bwat. Lè yo vann bwat la yap gen yon magazen kounya. Y ap gen yon boutik, lè yo fin gen boutik la y ap gen yon magazen. Si yo te chèche yon bagay pou yo te fè e pa feyton moun k ap travay di nan solèy yo t ap ripòt. Ebyen kontinye ripòt feyton m, ou di a fè m fè plis kòb sou feyton w. Kontinye ripòt pou wè si e pa nou k ap pran l. M ap rich nan boul figi nou an. Amèn. Timoun nan ap fè m ri. Yes, Kati ou di m chanje lè feyton an Non, lè feyton an pa problem ti moun 5 kè m lagon feyton li pa problem 5 kè 45 m lagon feyton li pa problem ti moun Li pa problem, li pa problem but nou met kontinye an pataje l bon M toujou satisfè, mwen menm m pa konnen, m pa konnen sa k fè sa depi ou di bon bagay m satisfè avè l M toujou satisfè de efò nou, de efò nou fè, malgre m konn pa nan live yo, humm, malgre m konn pa nan live yo, nou still travay, nou fè live la moute, epi nou fè pil moun, nou pataje feyton an pou tout moun vin gade, m fè 3 k, 3.5 k avèk nou, san ke m pa la, mwen satisfè, mwen satisfè de sa. Wi m konnen nou ka fè plis, men m satisfè de sa nou ban mwen an. E nou fè m fè 100 k m satisfè de sa, paske se nou k pou fè m fè l. Mwen m sèlman pa ka fè feyton an fè 100 k, m ka toujou pataje l, men se nou menm ki pataje l ki fè l fè 100 k. Ou konprann, se nou menm. Yes, feyton yo dwe rive pi lwen, but m pral, m pral, m pral plis focus sou sa, m ap mwens jwe pou m ka bay feyton yo pi byen, but m swete ke. Merci Barbie Black, merci beaucoup euh, Fednaël, Dièse de l'année, merci beaucoup. merci beaucoup. Non, lò lage proje a 7 heures, li pa nan avantaj ou du tout, paske moun yo se lè yo sot travay, yo pral repoze, yo pou yo dòmi, yo pap gade l. Men si w lage la 5 heures, lè moun nan sot travay, li getan pou l gade l avan menm ke l al dòmi, dakò? Gen moun nan ki sot travay a 4 heures, distans pou 7 heures, l ap getan dòmi.

Je t'aime ma chérie je t'aime bien ma chérie humm je t'aime Nancia Margarette Florence François Flore ma chérie Flore ma chérie Francesca Benjamin ok pou biznis lan Mwen ta sipoze ouvri l premye semèn mwa le 4 jiyè. Mwen ta sipoze ouvri biznis la. Nisa. Hey, Nisa. Lou djou leve avèl. Al nan chanm mwen avèl. Ok, mwen ta sipoze ouvri biznis lan mwad jiyè, 4 jiyè. Anisa! 4 jiyè m ta sipoze ouvri biznis lan, men li mwen pa vle ba nou 4 jiyè an pou ke li pa respekte. M oblije di l an dezyèm semèn mwad jiyè an m ap ouvri kanmenm paske se anndan m t ap travay, anndan an m ka di l li preske fini, but E de e de um ti truc ke m genyen pou m ajoute. E mwen di Bondye mèsi pou lokal sa l fè m jwenn pase timoun an reyalite m te di l talè an. E mwen te chèche anpil, mwen te jwenn de e de lokal sou Dèlma, sitou Dèlma, Petyonvil, men vi ke a sitiyasyon peyi an nou konnen But fè biznis se pou bagay ki fasil. Depi mwad fevriye an mwen te deja voye achte tout afèm, mwad mas tout afèm te deja, m te gen anpil bagay ki te deja prèt, bagay tout machandiz mwen te deja prè. Men lèm vin wè machandiz yo tèlman anpil, yo tèlman anpil, mwen te di ke mwen pap ka. Mwen pa ka ouvri l online konsa. Mwen pa ka ouvri l online konsa. Epi m te vin kòmanse ap chèche, ap chèche pou m jwenn yon, yon kote pou m ouvri l. Men m te jwenn plizyè kote sou Dèlma, Petyon-Vil, Timoun. Lè m vin reyalize, m wè kote sa yo, yon shop k ap pote non Fednaelle, epi Fednaelle gen yon pakèt moun. E pa, e pa, e pa ke mwen panse negatif. Se pa sa ditou. Se pa ke mwen panse negatif. Ok? Mwen pa panse negatif. Men. Nou konn reyalite peyi nou an. Nou konn reyalite peyi nou an. Bon, mwen menm m konn poukisa m di l. Ou gen dwa pa konn poukisa m di l, mwen m konn reyalite peyi nou an. M te just prefere jwenn yon lokal kote m ke m ap konnen m an sekirite. E la m ap konnen Bondye, aprè Bondye nan syèl la m ap an sekirite avèk shop lan. E sa k fè m te prefere tann pou m te jwenn yon lokal ki te vrèman an sekirite, te sekirize pou mwen menm. But mwen jwenn li, Bondye fèm jwenn li, m di Bondye merci, kote shop lan ye a li vrèman sekirize gras a Dye, but map ouvri dezyèm semèn mwad jiyè an map ouvri kanmenm poum ba nou shop Fednaelle lan e nap jwenn yon pakèt bèl bagay, bèl bagay! Nap jwenn bèl sandal, bèl wòb, bèl jeans, bèl mayo, kòsaj, bèl bagay, pwodwi kosmetik, nap jwenn anpil. pil bagay anndan bon nou pral enjoy a fednaelle prepare lajan nou pou premye lè map fè ouverture lan pou nou vin ramase pou nou vin supporte fednaelle nou an pou nou vin ramase map tann nou tout mes amour pou nou vin enjoy a fednaelle jou sa paske se yon jou kap make la vim paske se gras avèk fanatik mwen motivation se ska ma chérie se rose abigaelle Se gras avèk sipò fanatik mwen yo e avèk sipò fanatik mwen yo e demand fanatik mwen yo mwen ouvri l. Ede Farinay fè 100 k. Kerlange, Wi, ede Farinay fè 100 k se yon bagay ki nan obligasyon m pou m fè. Of course, fò m fè l. Ok, fò m fè l. Men pa bliye ke mwen te gen de pwoblèm mwen t ap jere, mwen te gen de bagay mwen t ap jere pèsonèl avèk mwen menm, but mwen pa ta ka kite sa m ap regle an pou m.